M ap wete chapo m byen ba pou m salye 12 milyon frè m ak sè m yo, konpatriyòt mwen yo. Menm plim, menm plimay. Jodi an, tout sa k sanble dwe rasanble. Sa ki rasanble nou, se listwa nou, se pase nou, se fyète nou. Gen lan nou k ap di viv, gen lòt k ap di aba. Jodi a m ap prete viv la pou m di viv lasante, m ap prete aba a pou m di aba kowonaviris. M ap salye tou 4 milyon konpatriyòt k ap viv aletranje yo. Mwen konnen gen anpil nan yo ki gentan an karantèn deja. Gen anpil nan yo k ap manje sa yo te fè. lakay yo. Men gen anpil tou ki jwenn chans ki nan gwo peyi ki evolye kote yo jwenn tout asistans sosyal yo. Jodi an, alèt danje a gentan sonnen, li klinyote 2 fwa. Nou gen 2 ka kowonaviris nan peyi nou. 2 ka ki deklare. E deklarasyon sa a pa yon deklarasyon damou. Se yon deklarasyon de peur, se yon deklarasyon de guerre. Jodi a nou an fas yon maladi ki pa respekte pèsòn. Milat kou nèg nwa, nèg anwo kou nèg anba. Nèg Site Solèy tankou nèg Petyonvil, nèg Lasalin tankou nèg Montay Nwa. Jodi a nou dwe rasanble fòs nou. Paske nou gen destine nou an fas nou. Eske n ap goumen kont frè nou oubyen n ap akonpanye frè nou? M anvi wè lavalas, pitit Desalin, sektè demokratik, phtk, ansanm sou yon tab k ap fè sansibilizasyon kont yon maladi ki pa respekte gwoup, ki pa respekte kolòn, ki pa respekte ekip e ki pa gen respè pou pèp. Pa di m se mwen k ap di n ke n pa gen lopital, pa di se mwen k ap di n ke peyi a se yon peyi chaje fatra. Pa di m se mwen k pou di n ke n pa gen sekirite. Pa di se mwen k ap di n ke n pa gen anbilans. Pa di m se mwen k ap di n sa. Pa di m se mwen k ap di n nou gen ti kay 4 mèt, 5 mèt. Pa di m se mwen k ap di w gen 6, 8, 9, 10 moun ki abite ladan yo. Pa di m se mwen k ap di n nan yon ti selil kèlke mèt anndan penitansye gen plis ke 100 prizonye ki akwokiye menm kote. Jodi a gon ti fraz pou nou di ansanm se viv ansanm. Viv ansanm nan pa vle di pou pa bay frè w la yon mèt de distans. Viv ansanm nan pa vle di lè w wè frè w la pou w pote boure sou li ba l akolad bobo l. Viv ansanm nan pa enpeche w salye frè w la ak talon pye w. Viv ansanm lan vle di youn pwoteje lòt, youn veye sou lòt. Youn manje ak lòt. Viv ansanm nan pa vle di n oblije bwè yon boutèy kleren ansanm nan 25 bouch. Viv ansanm nan pa vle di menm gode vwazen an t ap bwè a, ou oblije bwè ladan l. Viv ansanm nan pa vle di pou n manje nan menm kiyè. Viv ansanm nan vle di youn dwe kore lòt, youn dwe sipòte lòt, youn dwe pote kole pou asire sivi kominote nou. Blòk nou. 12 janvye 2010 te fè lekòl avè n, men malerezman dizan plita nou toujou lan menm klas la. Jodi a, m envite tout gwoup ki t ap fè politik aktiv, tout asosyasyon, asosyasyon kiltirèl, tout jenn gason, jenn fanm, regwoupe nou menm jan. nan blòk nou pou n idantifye moun nou santi ki enfekte, pou n chèche antre an kontak avèk tout òganism sante, piblik kou prive, pou n ka idantifye ka yo. Lè nou jwenn ka yo, se yon avantaj an plis pou n pwoteje lòt moun ki lan kominote a, men se pa detwi pou n detwi l. Lè yon grenn nan nou enfekte, se nou k afekte. Fò n asire n ke tout moun lan zòn nou an sante. Nou sonje jan sa bèl lè desanm nan pentire bèl mi, bèl dekorasyon tout kote. Ann gade l konsa. Annou youn voye je sou lòt. Annou youn pwoteje lòt. Yo di n lekòl fèmen. Bravo prezidan. Faktori fèmen. Bravo prezidan. Moun pa pran lari. Bravo prezidan. Men grangou a pa fèmen. Lizay pou chak grenn moun ki pa manje pou kont yo. Lizay pou chak grenn moun ki konprann fòk yo pwoteje lòt frè yo. Lizay pou chak grenn moun ki konnen yo dwe konte pou moun e pou moun konte pou yo paske se ansanm nou se ayisyen. Map di bravo ak prezidan ki mande pou yo fèmen faktori yo paske faktori yo se moun sou moun pil sou pil pakèt pa pakèt men m regrèt ke l pa tou pwofite mande direktè faktori yo pou yo louvri pòch yo pou bay chak grenn malere kap antre lakay yo yon ti lizay pou y al defann kèk jou yo pral fè san zespwa. Nap mande tout patwon nan tout enstitisyon ki pral fèmen asire nou menm yon 2 gouden yon malere gen lan menl poul achte omwen ti sak diri ki vann pri yon gwo sak diri met lakay li poul defann kèk jou. Nap kontinye mande a chak operatè medikal pa fèmen klinik ou, pa fè mache nwa. Nap mande ak tout ti machann, gwo machann, Pa fèmen biznis nou, pa fè mache nwa. Fòk nou di tèt nou jodi a, se sou nou pou n konte, e frè nou sou kote nou an dwe konte sou nou. Youn dwe konte pou lòt, youn dwe konte sou lòt. Pou timoun yo, Nou toujou di timoun se ti bèt. Mwen menm kòm nou di timoun se ti bèt, dèfwa tou m di granmoun se gwo bèt. Se granmoun ki pou pwoteje timoun yo. Pa kite timoun yo jwe atè. Paske mikwòb la ou kapab pran l nan soulye w, nan sandal ou, anba pye w, ou depoze l atè, epi timoun nan pran mikwòb la. Li ka pa fè l gwo bagay, li ka pa fè l gwo kichòy, men l ka pase pa li menm. pou l sakaje tout yon fanmi, tout yon zòn, tout yon kominote. Jodi an, Translate ta sipoze vin jwenn nou nan lòt peyi. Konpatriyòt nou yo gentan an karantèn, yo gen pitit, yo gen fanmi avè yo, sa vle di yo pap menm ka fè yon transfè voye ba nou pou n reziste. Jodi a se pote kole, youn ede lòt. Men zannana kou pengwen! Nèg anwo, nèg anba! Nèg lavil, nèg nan pwovens, rete lakay nou. Piga moun Pòtoprens pote boure an pwovens, e piga moun pwovens pote boure Pòtoprens, se pa sèlman pou pwoblèm desantralizasyon oubyen dekonsantrasyon, men se pou pwoblèm transmisyon on mikwòb ki deja la deja. Nou pa konn kiyès ki genyen l, nou pa konn ki moun k ap pote l, paske kit se moun ki rich, kit se moun ki pòv, youn ou lòt ka pote maladi a bay nenpòt lòt. Ou ka renmen m, ou ka pa renmen m, ou ka konnen m, ou ka pa konnen m, ou ka jije m deja, ou ka poko jije m, mwen m konnen w, mwen m renmen w, mwen m bezwen w. San ou, m pa t ap mwen. San mwen tou ou te ka pa ou, paske se ansanm nou moun, se ansanm nou an nasyon. Lè n t ap pran endepandans lan, esklav yo pa t gen tan pou yo te fè konesans. Yo te gen menm pwoblèm, yo te reyini yo ansanm pou yo goumen kont sèl pwoblèm nan ki se te lame fransèz la. Jodi a, maladi sa a pa respekte ni gwo zouzoun ni ti zouzoun, ni gran nèg ni ti nèg, ni milat ni nèg nwè. Maladi sa a pa fè klas, li tonbe dwat nan inivèsite. Ko w dakò avè m, ko w pa dakò avè m, ko w konprann mwen, ko w pa konprann mwen, gen yon bagay nou tou lè de dwe konprann ansanm, nou tout an danje. Li lè li tan pou n kole sere pou n pwoteje tèt nou kont maladi a. E l pa lòt, fòk men w pwòp. Asire sante w, asire sante kominote w, asire sante konpatriyòt ou, asire sante peyi w lan kenbe men w pwòp.